Dat map chachew, ou fin ansent mwen, m moute m al lakay ou, tout kote m pase m pa janm wèw, kounye a e lè ou vin kache, fòm ta mache pou m ta jwenn ou vre. Se pa tout fanm ki avèw ki renmenw vre. Gade kijan yon fanm p kite maril paske misye di kel pèdi travay li poutan se pa vre. Zanmim

Oh, Rika? Patron? Ah, an ti soti m ta pral fè la wi men. E sa m wè, m wè ke pòt la ou ta pral fèmen. Monchè, yon patnè m gen randevu ansanm avè l, m te mete misye pou jodi a. Kounye a, m ta pral kote misye. Oh, tèt chaje wi. E di m non. Oh, monchè patron, ou wè ke m fè ti reta ke m pa t gen tan tounen pou m te ka vin reprann plas mwen. M te pase tou, m t al, m t al penyen ti cheve m, bagay. Ou konprann? Ou konprann? Vre, paske m panse ou t ap gen tan vini, m wè m pa janm wè w. Patron, m sot fon sesisman la, m. Bagay grav. Sa gen anko. Ou konnen apre tout tan m tap di w m pa m pase m pa janm wè madanm mwen a Rose la de apre ke l te fin mete m deyò a m pat janm wè l oh oh pandan m ap pase lòt bò a la m pral dèyè transfè a m wè manzè kanpe yon kote li gentan wè m ap vini devan l li met tèt li atè kounye a m gentan wè li menm vant li gwosè lè m ap pale ansanm avè l m mande l kote papa pitit la ou papa pitit la. Tel konpa kisa kel te di menm m pa fin sonje non sa kel te di m papa pitit la Li mouri? Telkonk li mouri konsa oubyen li al andeyo sa m kwè l te di li di m wi. Kisa? Men Mezanmi m sezi frèm Gade lè ke m mande sa fè la e mande l ap mande M te gen yon ti kòb nan pòch mwen m ba li l men sa Yow sa vin tris wi menn. Oh!
M sezi lè m di m sezi a m sezi wi. Tout sa ki te dèyè baay sa men. A vle di li gentan al fè yon jèn gason kouche l? Al fè yon jèn gason kouche l. Kounye a se sa k fè ke m te pran ti tan m t ap pale ansanm avè l apre sa m te pran ti tan transfè a. Ou konprann? Pa gen pwoblèm monchè, pa gen pwoblèm. Sa vè m anpil. Pase m deja tout sitiyasyon Sona ladan la se mwen m ki koz. Non patwon m pa renmen lè ke w ap di sa se ou menm ki koz la. Wi pase si m pa t ba w konsèy la. Ou tay fè sa, m panse tout sa pa tap rive menm. Non, ou pa bezwen di tout sa patron. Monchè bagay la tèlman fèm tris patron, kounya m oblije di l, pa gen pwoblèm m ap ede l paske papa pitit la a rive mouri m ap ede l nan tout sa ke l bezwen. Ebyen se sa menm.
Li pa gen pwoblèm m ap ede l, m ba l kote m rete, m di li mèt vin kote m, m ap ba l tout sa l bezwen. Ebyen obliga w paske. Madanm ou te gentan pou ou, si l vin arive ansent li pa pou ou. Koman ou ki el? Fò ou bay bakòp nan yon fason ou nan sans. Non m ap ede l, m pa gen pwoblèm m ap ede l nan nan sa ke l bezwen nan nan nivo ke m kapab m ap ede l. Men sa l fè a pa se w ap al tounen avè l non. Non se paske m pral tounen ansanm avè l non. Wap jis avè l di bay bakòp. Egzakteman.
Ebyen, kòm ta pral fè ti soti, e ou menm, sa w pral fè? W ap tounen ap tou vire nan prale? Non bon, kòm ou pap la patwon, m pa ka rete la pou kò m. Jis m ta pral lakay la, m te ka al chanje ti rad sou mwen bay, apre sa m a tounen talè. M pa konnen. Anben, pa gen pwoblèm. M mèt al lakay ou e chanje ou mwen menm tou, kòm m te gen yon randevou ansanm avèk yon moun. M pral rive devan pou m wè si m pa wè moun nan. Anben ok patwon.
Kòm nou nan wout la, nou kontinye n ap. Lè w rive lakay ou. M pase nan tonn. Anbyen dakò men fèmen pòt la non. Men m ale. Anbyen dja mwen ale. Mwen sèm pran tèt kèm isi. M sèm pa depi maten m kanpe la m santi m depasyante men. Bon depi maten m gen randevou a moun nan bon menm anlè sa l poko janm rantre. Sa k pase menm.
Oh dat map chache w Ou fin ansent mwen M moute m al lakay ou Tout kote m pase m pa janm wè w Kounye a e lè w vin kache Fò m ta mache pou m ta jwenn ou vre. An palan de sa, kiyès ou ye matmwazèl? Banm retire linèt lan. Ou pa tap janm wè kiyès non. Ou pa tap janm wè kiyès. M tande yon pakèt kesyon wap poze wap di dat wap chache m. M pa konn afè avèw yon moun konsa. Sak pase? Esplike m. Depi lè ou fin ansent mwen, m ap mache deyò, m al lakay ou, ou te ban m randevou lakay ou, m al lakay ou m pa jwenn ou. M mande zanmi w, m ap mache nan tout lari a tankou yon moun fou, m pa janm wè w. Gade nan dimansyon m ye, m an yon timoun m ap mande nan lari a, m pa t ap janm wè kiyès. O madamwazèl, ou fè m sezi anpil. Wi Marie non m fonksyone avè w pou lajan m, e pa vre? Kounye a m tande w ap chache m kon chen fou tout lari, m pa an afè avè w. Si w vin rive ansent, se pou lajan m, toudayè m pa bezwen pitit, e pou lajan m te fonksyone avè w. Bè pou ki rezon w ap chache m nan lari? Kounye a si m di ak madanm mwen konsa ou t ap kraze fwaye m ansanm avè l? Di m non. Kòman si w te ak madanm ou m t ap kraze relasyon w lan? Kòman ou pa bezwen pitit la? Sa vle di ou te fin kouche malgre ou te ban m ti kaka moun ou lan se sa k fè si m te ansent ou pa ka pran pitit la? Pa mesye ap di m konsa o si m te ak madanm ni m t ap kraze fwaye l. Ki fwaye m t ap kraze a? Dayè tou e pa pou ou m ansent? Non, mwen pa ansent ou pa ansent pou mwen paske sa k fè sa ou pa mennaj mwen 1 Tou dabò malfonksyonay ou se pou kòb mwen 2. Tou dabò, se kafou ou te fè e kay kafou ou gen malfonksyone pou lajan. Depi jounen yo wè ansent, wap chache papa pitit ou. Ou pa ka wèm kanpe, gade byen kote wèm kanpe, wap chachem tout bwa, m'en avawon. Ou gen rezon wi, vakabon. Sa vle di m finanse t pou ou, malgre m te nan kafe. M te esplike w, m te di w m te nan kafe, men lakay ou m te ale, m pa tande gen madanm, m pa tande gen kèlkeswa, m pa tande okenn moun nan kay la. Jounen jodi a m pa kanse t pou ou, malgre w te peye m, malgre tout bagay, m remache deyò w, Antan kòm Yon fi map mache dèyèw poum baw pitit kounya w dim konsa oh e lajan ou te peyem ou te bay kounya m te sim te kraze relasyon an bi ok m bay volè ou gen rezon wi vakabon bann vakabon e kounya nap mouri mal sou pil fatra a wi ou gen rezon ou gen tout rezon pou dim sa antoulèka yon jou wa wèm wi. Mesye oo gade kouman gade kouman ayisyèn maledve mesye. Koman jenn fanm ayisyèn fè ye la? Bon, m fonksyone a demwazèl la pou kòb mwen, aktyèlman l ansent, bon, l ap chache m tout bwa pou l ban m pitit. M di l m bezwen pitit. Antoulèka yo ta, yo, yo. M menm m pa t vin sou ou sou dosye sa. M just vin sou ou kòmsi m fonksyone avè w pou kòb mwen, m al lakay mwen, m pa t di w m bezwen pitit. Men antoulèka m sonje demwazèl la byen frekan. Kòm, gon pwovèb ki di, depi w pa antò ou pa p nan. Kòm m tande l di m konsa, e sa k fè n ap mouri sou pil fatra?

Kòm m te avè w, m ap ka ba w èd jis pou w ka achte ti leyèt. Lè ke w bezwen yon bagay, ou ka tcheke m, m ap ba w li. Ou pa bezwen nan mande ankò, dakò? Ou kwè sa?
Yeah, ou pa bezwen nan mande. M ap, m ap, m ap, m ap ba w òf jis pou w okipe pitit la. Sa pa vle di ke avan m ap tounen, non. M ap ba w òf jis pou w okipe pitit la paske m. Ou konprann? Mezanmi,
bon kounye a sa m pral fè la? M pa konn si pou m monte, m pa konn si pou m desann. Bon kounya la mwen ansent mwen pa konn sa pou mwen pa gon moun kap ban mwen mba e moute mba e desann.
Bòs rat, Sa fè kèk tan m pa wè w lan katon an menm. Sa k pase menm? M pa wè w menm. Nou la nènè, nou poze. Sa k ap fèt menm? Sa k genyen? Vye mannèv, ou konprann. Ba yo fwèt nan men nou epi nou just poze. Monchè, sa w konnen byen la. W gade kouman m anwe menm. Kòmsi yon demwazèl menm. Kòmsi m te fonksyone avè l lan bay kafe, ou konprann. M te fonksyone avè l, ou konprann sa k fonksyone a. Kòmsi m te al lan kontak gason a fi, ou konprann. Kòmsi manzè vin ansent. Manzè wè m kanpe anba la menn, m gen yon randevou a ton moun. Manzè di w wè m just kanpe wi. Intèy sak pase depi maten map chachew menn bagay sa yo m di sak pase manzè dim li ansent bagay sa yo kòmsi poum pran pitit m di kòman sa anvan m sètoblije m retire manzè sou mwen menn. Enènè.
Kòman w fè li foksyone avèk yon dam epi pou dam nan ansent epi ou bay kòb ou kounya li vin arive ansent li di se lap chèchew nan tout traje pou li baw pitit. Koman sa hein manzè pon pou yon mawozo ou byen koman pou kijan manzè pon la menm. Monchè m twouve manzè byen frekan kòm yon sèl bagay m tande l pwomèt mwen li di m konsa e kòm jenn gason m renmen mouri sou pil fatra ou konprann fò m pa gen pwoblèm depi m konnen m pa antò ou konprann paske pou lajan m dwe foksyone avè l enben frè Rat. Sa fè kèk tan ke nou pa wè man. M byen kontan jès sa, m byen kontan ti pale a tou. Ok man. Aktyèlman la m pral kote yon moun la, m ap rive pi ba la man. Enben n ap kontinye pale patnè pa m. Enben pa gen pwoblèm. Pridan man.
Bon
kounye a la, menm si Mika li jwenn mwen nan lari, li di nenpòt sa m bezwen l ap ban mwen. Menm parenn mwen menm pou janm te metel deyò a li pral gen kè pou lap vin wèm nan pral ap banm yon ti bagay konsa sa se wont sa nan ka sa mpa gen le chwa papa pitit pa bon pitit vrèman vre se brase mte konn ap brase avèl eskel pa al pou pitit la li te konn peyem lèl te konn brase. N ap lage nan lari yon timoun san papa nan men l, bay moute, bay leson de moun ki wap ban m. M pa wè pou ki sa m te mete l deyò. Mete Mika deyò pou initil. Si m te ansanm avè l la, wè pa wè m t ap manje, m t ap bwè, m t ap byen alèz. Prefere m te ret soufri ansanm avè l. Maya lechon. Mwen oblije fè sa ki fasil la. Padon mon Dieu pa fòt mwen menm sou di. Depi yon moun tuye tèt li, li pa gen jijman pa devan. Men fwa sa m bay monte m bay desi m bay sa m vle.